Wap itilize imaj tabatière fè langyèt manman w gade diva ti kle monte ti kle desann mende gen de bwa loray summer winter jou ferye jou fèt. Mende long kou kendji tout masisi peyi a zo koko ka langyèt manman w diva. Ohh! Ou gen tò Roro e monchè. M te mete pè joujou kouche sou vant mwen. Tout sak pat bon lakay yo pote vin an m deja gen yon move enèji twòp moun sal mwantre sou mwen twòp vye bagay mwantre sou mwen.
Bon mwen menm ki tiktoker ki m pral wè ki moun m pral wè m pral gen foli m pral di konsa oh banm met kamera pou m pou fèm fè view. Li pa tap menm ka dim sa menm paske li pa tap menm ouvè kamera m sou li menm an blag zo. Bagay zay bagay ee fanatik. Avèk meme yo just bezwen met yon divizyon lè jojo son fwap li vin bay. Merize m tap ba nou tande vwa pè joujou li jis bay vle bay merize yon fòk that's it. Ooh gad lavi.
Se pa tout jan e pa tout mo lap asepte pou nèg ap di de fanm sa. Nenpòt jan fanm nan te ka ye, nenpòt je w te ka ap gade fanm nan, lap sansib, gon bagay wap di fanm nan lap sansib, ou pa ka ap antre nan djòl santi yon fanm, ou pa ka ap antre nan koko santi, ou pa ka ap pale konsa.
Wap byen pale la. Ti John ti John lage kamera a. Pou moun kap di konsa ke sam te pèdi Boston yo, yo te konnen m te Boston. Lè Wilmix te rele l, se mwen avè l ki ta pral Boston. Jou sa yo te pran l, yo te pran l twò ta. Li di l pap tounen ankò, lap fè m ale. Merisye te konnen m tal Boston. Ok ok.
Jiskaprezan la m ka rele DJ Wilmix pou m mete l sou liy nan pou l di w wi Merisye te konnen. Nou tout nèt kap rablabla, nap jape. Oh oh Ou deteriore mon chè. Yè dat bagay sa pase, m pral gen 3 mwa. Pè Jojo, mwen menm, mwen menm, m di sa mwen menm, pa gen moun ki bon pase mwen. Si pè Jojo te bon konsa, madanm ni pa tap voye l jete konsa tout la sent jounen pou lap pran bwa nan lari. Ba mwen menm. Gen de enèji yon moun wal antre sou ou. Se mal wap fè tèt ou wi. M te mete pè joujou kouche sou vant mwen. Tout sak pat bon lakay yo pwode vin antre. M deja gen yon move enèji twòp moun sal mwantre sou mwen twòp vye bagay mwantre sou mwen. Haa.
Konfeksyon ta ayiti ou tap traka dent latrin koko tou santi epi ou panse ou poko menm al wè doktè menm pou retire pou retire 2 dan nan koko manman ou epi ou panse ou ka itilize imaj citizen pou fon lòt nèg jalou ou pa konn pran tan pou zòbòy non. Anpil pwoblèm wi la John. Mwen menm bon pa pale anglè.
Men Julie la a tou bèf li a si m te vle m ta konn l. Men vye Wiltana la l vin la 4 fwa la l ekri m si m te vle m ta konn l. M pa konn moun ki pa pale anglè paske nou soumoun. Nou bèt, nou sovaj. Gade jan ti Samedi pran kriz la, lè map dezapwouve l. Pandan se tan pa anyen m tap fè nou tap vibe. Lap pran pòz li gen rad. Nou fèk vin sot chili nou pase la guerre des caïmans, la rivière des dragons, masisi yo pomad, yo grese tou boda nou, yo konyen nou, yo imilye nou epi kounye la nou panse nou ka fè stil sou citizen. Ki citizen? Mande yo, mande yo. Citizen naturel pè jojo. Vibe la ap toujou rete vibe citizen. Bann moun sal. Youn ou panse n entèlijan. Wap itilize imaj an pou ka fè pou ka fè mennaj ou jalou epi pou tounnan mennaj ou epi pou wap lalouze a mennaj ou epi men menm mwen kanpe la kòm jòkma. Wap itilize imaj talan. Tabatiè fè langyèt manman w. Gade diva, ti kle monte ti kle desann Mende gen de bwa loray summer winter jou ferye jou fèt. Mende long kou kendji tout masisi peyi a zokoko kalangyèt manmanw diva. Oh! Gen tan ou yo re monchè. Ou pa fout rele telefòn mwen. Ou rele telefòn mwen map fout ou polis. Nou pa menm gen papye menm. Yo cancel rock pepe nou. Atlis Merize li menm lap vann ti bagay pafen kay li santi mistolin. Pase gen twòp pafen anndan. Nap degaje li. Pa rele telefòn mwen. Mwen jèd kaka m pa gen eksplikasyon pou m ba w. M pa pantan pou zòbòy. Madanm mwen se yon riyèl tè l ye. Pou jan m wè madanm mwen ap mache la al fè live avè Akabon. Ou kite Orlando vin fè live bò isit la la a zòbòy. Ou panse m t ap vin chèche w nan kadilak. Gèt manman w diva. Trip si lonbrit pru de chay kanni sou diri blan. Malpwòpte. Bagay chawonj. Pou jan m pè tèt pou m vale kò. Ti kaka kò w yo pa menm konn li men yo pa fè kolèj isit epi. Ou panse ou ka manipile moun ki fè kolèj. Gade diva kolangyèt manman w tande. Stil ap konyen a merizyen tande paske e merizyen k nènève w lou. Gadon moun mesye. Banm di nou yon ti bagay. Gen bagay nou paka konprann. Tout tan yon moun ka vin lapide diva, mwen kontan. Tout tan yon moun ka vin sou rezo sosyo vin desann diva mwen kontan. Nou ta renmen wè diva kap mal pase, diva kap pran pòz, m te se, m pa nan krèdè, m pa nan di, m pa, e sa nou ta renmen. Sa w di m lan an? Nou youn sou rezo sosyo m di nou sa deja. M konnen m pa atis cheri. M son moun kap chèche lavi sou rezo sosyo. Yes m pat menm pko bezwen bloke yo bloke w. M konnen m pa yon atis. M pa kenbe miko. M son atis pou nou. Si nou pa gade ni mwen menm avèk Merizier nou pa alèz.
Ede chantè pale. Te rive yon kote nou pa gen foli fè foto a moun non. Bon m si pèsn bon ou sou entènèt la m sou entènèt la tou mil moun konn gade w 2 mil moun konn gade m tou. E lami a bon wi ki fè pou misye yon bò li menm li gen rezon paske kisa lap reklame lap reklame ke diva te vini

Ki tiktokè m pral wè m pral gentan wè ki bon mon tiktokè m pral wè m pral di ory banm ouvè kamera m fon ti bout video avan pou m poste ki dwa e mwen menm Zamy. Kel kesyon mesye.
Zamy mwen. Chanpyon. Nou mete 34 mil. Nap asepte poun fè foto fè video men nou paka ouvè kamera pou nou. Wi tankou w di oh baz ann fon video nap fon video. Men ki tiktokè m wè la m pral gen foli depim wè w m pral di kosa ou ri banm fon video m mete sou paj e mwen menm sa esa nou ye chanpyon. E pou whiskas pou ta vin fè malonèt mwen frekansite li. Kleklekleklekle.
Se avèk meme yo just bezwen met yon divizyon pè jojo son fwap li vin li vin bay li vin bay merize m tap ba nou tande vwa pè jojo li jis bay vle bay merize yon fwap that's sa Ooh gad lavi.
Mwen m toujou di nou sa mwen menm. Yon jèn gason ki gen achiv mwen la vin postel sou rezo a. Nou pa ka fèl peye nou fout nou 500 dola la. Bon diva m rale wi. Poste Vin di kaka de mwen m fout misye nou 500 dola kote m kouche a la. Gran jan gran lam de moun. Depi w di w konyen diva la isi a la. Ou met do diva atè m fout ou zèl ou 500 dola nenpòt ti grapyay kokorat nèg bèl tenis bèl mayo bèl sesi bèl kwèdè m zèl ou 500 dola kote m kouche a la. Epi si kob mwen pa kont epi m rele merize.
Kelkeswa neg la ki gon fanm, fanm nan te met te pa bon nan denye degre bouzen nan denye degre li sansib pou li. Kleklekleklek pa gen manti nan sa. Se pa tout jan e pa tout mo lap asepte pou neg ap di de fanm sa. Nenpot jan fanm nan te ka ye, nenpot je w te ka ap gade fanm nan lap sansib, gon bagay wap di fanm nan lap sansib, ou pa ka ap antre nan djol santi yon fanm. Ou pa kap antre nan koko santi. Ou pa kap pale konsa. A wap byen pale.
Wap byen pale la. Men tout tò a ou pa gen tò. E pa paske m pèw non. Ou pa gen tò. Tò a se yon tò e Dival li. Pa paske m pa ka. Gen batay ou pa ka kouri ap pran pou yon moun konsa. Wi tout sa w di yo. Yo ka touche m yo ka fè m mal. Men m pa ba w okenn tò. E m pèw e pa paske m pa ka batay avèw sou entènèt non. Pa gouman a men paske m pa pral tire kou sou ou. But nou ka nou ka bat avw sou entènèt ou konnen nou ka batay sou entènèt men kite sa pase pot vèsè a ka pran leson se pa tout bagay ou met on moun devan pou batay pou li pou al defann li. Efektivman wi Santiago ou pakèt reyalite. La pa gen defann la, se poul pran leson ladann. Gen bagay moun nan fè l pap janm korije depi w mete l devan w al pran pou li. Li pap janm korije. Si chak sa moun nan fè ki pa bon epi w mete l devan w al batay pou li, e li menm kilè lap korije? Kilè lap pran kilè lap pran konsyans de eta l? Wi gen frap fò l pran pou l ka mete l sou menl. Map garanti w si l pran leson nan sak pase a la, li pap janm leve yon bonjou pou l kite kay li epi pou l pati pou l janbe state pou l al nan plezi pou anyen pou kont li epi jis pou l al fè moun ranse avè l l ap sonje sa k te pase aprè jojo l ap mete l sou men l kounye a l ap aranje l.
Kòrèk. Pa gen dout nan sa. Ou pa bezwen poze kesyon. Chache erè pa gen erè.